Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye nou anfòm m swete nou tout anfòm non pam se Enoy Michel mwen byen kontan retrouve m pami nou poum pote yon lòt videyo denfòmasyon pou nou nap gade foto sa ki se Rony Celestin e Rony Celestin ki achte yon kay Kanada ansanm avèk madanm ni, bagay sa mete anpil tole, anpil pawòl anpil, jiskaske ILCC foure bouch nan koze a. Kote nou pral pale toujou sou afè Youri Chevry, kote anpil deklarasyon ap fèt toujou, kote kote Fantom nan kanaval Pòdepè a te deklare li kontan dèske yo arete Youri Chevry. Touswit, Izolan, Izolan reponn. E Fantom. M kwè nou pral wè tout dosye sa yo, tout aktyalite sa yo, yon lòt ti moman. Mwen p ap kontinye videyo sa pou m pa remèsye nou dèske nou abòne, nou pataje, nou like. Mwen di nou mèsi anpil. Ou menm ki pako abòne, men kijan pou fè l. Men kijan pou fèl, ou ka moute sou youtube wap make Édouard Michel wap wè tout video l poste yo wap abòne ansanm avèk nou a chak fwa nou pibliye yon nouvèl video youtube ap voyel ba ou nou deja di w mèsi dèske ou fè sa kounya mèsi mèsi touswit nou pral antre lan enfòmasyon yo kote lan kòmansman video a m te di nou Rony Celestin ki lan cho. Misye vrèman lan cho paske li achte yon kay Canada ansanm avèk madanm ni, bagay sa fè anpil tole. Nou konnen Rony Celestin, m pa ka di ansyen phtk, li toujou lan phtk, kote li arive achte kay la Canada ansanm avèk madanm ni, ebyen nou konnen peyi etranje depi w achte yon kay oubyen nenpòt sa l ye a ki ki lan milyon e pou je fikse sou li, ebyen tout moun vin konnen bagay sa, ebyen tout moun ap di kote Rony Celestin te gentan travay pou l achte yon kay ki koute 4 milyon 250 mil dola ameriken. Sa vle di, gen yon bagay ki kache dèyè sa. E ILCC menm ki pat ki pat met dlo lan bouch li, ebyen li sòti yon nòt kote li di li tande tout sa kap di yo e li pral antre an kontak avèk e anpe moun Kanada pou yo pou yo ka jwenn plis esplikasyon yap mete ankèt yo yap mete ankèt Pou yo wè eske si si Rony Celestin nan koripsyon pou yo konnen. Men m kwè si kòm si yon moun achte yon kay 4 milyon 250 mil dola ameriken m kwè Rony Celestin li pat nan li pat nan phtk lontan e tout moun ap plenyen kote Rony Celestin jwenn kòb sa. Antoulèka m pa ka kouri jije paske m pa ILCC m pa m pa m pa dcpj m pa konnen m pa konnen men koripsyon an nou konnen Ayiti se sa se sa ki kòm dlo pou moun yo pou yo bwè nan gwo toryan yo paske se yo menm ti pèp la pa ka fè koripsyon se Gwo, gwo, gwo toryan yo se yo k ka fè korepsyon. Antouleka, ILCC travay pou ou. Nou konnen Rony Celestin se patizan phtk. Nou pa gen blanchi dosye la. Si dosye a parèt se korepsyon, se se se parèt dosye a byen pou tout moun konnen tout bagay. E touswit nou pral antre n ap kite dosye Rony Celestin an paske m kwè ULCC gen kontwòl tout bagay, trè byento n ap konn tout bagay de kay sa l achte a. Touswit nou pral antre nou pral antre lan lòt enfòmasyon yo kote Fantom li menm. e mal lèz alo alo. Wi wi nou la izolan ou ka avanse. Mwen wi mwen rive nan pakè lè yo rele e zanmim nan lajistis male nan pakè lèm rive nan pakè e premye jij ki tande zanmim nan li di izolan misye pa gen anyen misye pa fè anyen men li di politikman mpap ka lagel Li di map map voye misye devan yon moun pou ou, moun sa ap lagel kanmenm. Yo voye dosye a devan moun nan, moun nan lagel. Mwen di jij lan poukisa li arete yon nèg ki pa fè anyen, nèg a fè nenpòt 15 jan 15 jou prizon epi se ou menm ki vin lagel premye jij lan men sal di. Misye dim izolan gen de bagay nou paka pale. Men ou pa timoun piti wa konprann sak fèt la. Em gen yon bon zanmim ki rele allo. Izolan, avan w avanse, ki kote menas sa yo soti? Ou pa konnen? Non, m pral ba w kote menas sa soti. Te gen minis, e m ap di, e m bliye ki minis sa k te la anvan, minis jistis lan. M pa konn si se li k toujou la, se li k te revoke. W ap pale de Lickman Delil?
Bon m pa sonje non an. M pa sonje non ki minis ki te la anvan m pa sonje. Men m gen yon zanmi m ki te rele minis lan li di minis lan nan re ton zanmi Izolan misye ap fè demach e m yo menm site non Izolan nan dosye a paske lè yo ta rete misye y ale nan DDO avè l menm jou an m desann nan DDO paske nèg la rete nan yon kay nèg la pa plen moun ret nan lakou an nou di se yon telefòn ki pèdi telefòn nan te pase nan lakou an nou fouye tout kay nou fouye kay misye nou pa jwenn telefòn ki te pèdi a. Nou aretel nal dedeyo avel. Male mwen di sa li pa fèt lèm mande envestigatè a poukisa wal a misye li di se paske misye pi jèn nan lakou al avèl m di sa son diskriminasyon eske granmoun pa konn vòlè kòman ou fè jije se misye ki pi jèn nan lakou a wal avèl men nòmalman se ton kou politik nèg yo se pat dèyè l yo te ye se dèyè nou yo te ye yo ye kòm mwen son nèg ki fè afèm dwat mwen respekte tèt mwen nèg ap chache konn kijan yo ka rive sou mwen ou konprann sa m vle di w lan bon Lè yo fin lage misye, anvan yo lage misye yo rele minis jistis lan, li di oh nèg sa yo, nèg zoblòd yo se kidnapin yap fè, se pou Izolan yap travay. Moun nan di misye, si Izolan kidnapè konnen misye kidnapè tou, paske misye se yon nèg ki grandi nan mitan nou la nan sosyete a, nou konn kisa misye ka fè, nou konn sa l pa ka fè. Jodi a pa vin avèk akizasyon sa sou misye. E moun ki fè reyaksyon sa pou mwen, moun nan se yon vrè phtk. men an menm tan li se zanmi m tou, li konn kiyès mwen ye epi l di sa. Kounye a, lè minis lan vin mande pou l pale avè m, mwen di l yon sèl jan m ap pale avè w, lè w arete m. Si w pa arete m, m pap vin pale avè w. Sa vle di se de menas m t ap jwenn depi anvan, mwen rete nan silans mwen, m pa janm pale. E lè m di m deplase, lè m vin tande sa ki rive pou majistra Youri Chevry jodi a, yon lòt zanmi m rele m ankò, lè m pral vin pou m vini, li di nèg yo di se mwen k ap finanse mouvman Akayè, ke m voye boule kay majistra akayè a se lè sa map rakonte misye kijanm ye avèk majistra phtk mete akayè a m sot kot sarika avèk ekip foutbòl mwen mwen menm mwen vwayaje avèk majistra gen de aktivite kiltirèl majistra ap fè nan akayè mwen edel janm kapab e pouki rezon pou m ta voye boule kay majistra akayè a sa vle di Men nan kisa moun tonbe la dènye tan yo la nan peyi a, moun ap chache tout dosye pou yo mete sou moun pou yo sal imaj moun pou yo arete w ilegal. Se yon fason yo konnen pèp ayisyen an anpil ladan yo nou se bourik, depi yo di yon vye mo de yon moun, moun yo pa gen yon kapasite pou yo fè yon analiz si e vre si e pa vre, yo tonbe kalonnen w. E Nèg phtk yo tèlman fò sou rezo sosyo, Lè y akize w, yo gentan gen yon machin k ap travay pou yo. Ou pa gen tan pou w reponn yo. Yo anba tout pòs ou. Yo tout kote, yo nan tout kwen pou yo ka sal imaj ou, pou yo ka montre se yo menm ki pi bon nan moman. Bon, nou menm m pa gen pwoblèm. Men sa m te vle di la aswè a sou ka Youri Chevrier, anpil moun ap pale. Mwen m te di sa. Kote m te ye lòt bò a, lè tout moun te di m pa vini, mwen te di mwen menm Izolan. Mwen prè pou Youri Chevry, m te mèt al nan menm selil avè l, paske je fèmen m ap diskite pou nèg sa nèt ale. Youri Chevry pa yon nèg wong. Paske lè Youri Chevry te pran nou menm nan barikad, li te pran nou toutouni, pye atè san anyen. Misye te genyen li menm. Ok jodia men nan ki nivo li metem mwen menm izolan you estil pa genyen kounya pandan map pale avèw la paske yon nèg ki te mouri lèw di wi izolan gon gen youn nan atis barikad yo ki di misye fè 20 tan ap vòlè lajan yo wi. Premye bagay map diw youri pa gen 20 tan nan tèt barikad atis barikad sa ki di sa li te vin jwenn barikad fòme se sou 2 zan aprel antre nan barikad. ok sa fè 2 twazyèm bagay map di si youri ta vòlè barikad li vòlè pou nou paske lè kay nou paka peye se li k peyel lè pitit nou paka al lekòl se li menm ki bay kòb la tout problèm ki genyen se li menm ki reponn fò nòmal si nèg sa ta vòlè barikad konnen l vòlè pou l sere pou nou sa tap yon bon vòlè ok lòt bagay mwen vle di ankò avèk nasyon an de youri yon moun ta trete vòlè tout moun nan zòn nou konnen kisa youri gen problèm ki vin nan barikad. Men, nòmalman mwen menm mwen toujou di sa, m poko janm bay entèvyou pou m di m reyisi, paske sa fè mal. Si m pral pale de reyisit mwen, frè m ki grandi avè m pa reyisi, m santi m pa reyisi. Men nèg yo pa ban m tan tou, nèg yo pa ban m chans tou pou m ta di yo men wout la pou n fè. Lè m lonje men ba yo pou n fè yon wout, egoyis nan kò yo, yo minimize m. Izo nan paka lonje men ba yo. Se pou tèt sa m lonje men bay lòt moun ki lwen, lòt zanmi, lòt moun ki asepte m lonje men ba yo. Jodi a pa gen moun ki ka di Youri vòlè. Si Youri vòlè, nou tout t ap vòlè. Eske Youri konn ba nou chemen zam? Youri se lòt bagay li montre nou. Youri aprann nou grandi. E san Youri nou te gon CD nan men nou frè m. Pa t gen moun ki te pran l. Se Youri k premye pran CD Barikad li delivre Barikad sa kote l ye a. M pral ba nou ti istwa byen kout sou Youri Chevrier avèk Barikad. 12 janvye 2010 tranbleman de tè pase tranbleman de tè pase m te nan avyonm mi ankò yo di tout moun mouri ayiti clef rankontre avèm nou pase pase misye pran yon kann tè li vin ranmase nou nan ri nikola lal nan bbc lal bò kay bricks li pran moun e jodia pou se sa nou bay misye an retou? Kisa kòb kanaval, dat nap sòti nan kanaval, kòb kanaval pa ka fè yon atis byen viv, se lè peyi ap byen mache atis la ap byen viv. Kisa yon kòb kanaval ka al fè pou yon atis pou al kanpe devan yon prezidan pou al depale? Men sèl sa m ka di, gen yon Bondye. Jistis lan pa lòt kote, se sou tè a l ye. Lè. Nou tap tande Izolan ki tap pale. ki t ap reponn Fantom ki te nan dezyèm jou kanaval Pòdepè a ki t ap ki t ap tire pwen sou Ery Youri Chevry ebyen nou tande Izo Izolan kòman li li pale nou menm m p ap kòmante sou dosye sa paske Youri Chevry Leta, otorite ayisyen pa ka mete avi de rechèch dèyè l men menm pou mal di li pa koupab nan. Se paske yo wè l aflagan deli ki fè yo ki fè yo voye manda yo yo lage manda dèyè l m kwè se yon se yon obligatwa e pou tout moun rete an silans pou yo tann lajistis fè travay li. Mèsi tout moun e nou menm ki tap gade video sa m di nou mèsi e pa bay pou yon lòt video.